Epi pandan map travèse m epi. Salut tout bèl moun mwen yo kòman nou ye kòman nou ye mwen swete nou tout anfòm. So jodi a mwen vin avèk on lòt ti video pou nou. Pou video jodi a nou bal pale de istwam kòman mwen menm te manke pèdi tèt mwen. Yes mwen menm ki la jodi a m pat sipoze la. But Bondye te gon lòt plan pou mwen ki fèm la. My goodness istwa sa Pase like Mwen panse m te gen Banm yon ti chiklet la nan bouch mwen Mwen panse m te gen Onz an Ok M panse m te gen onz an Ou byen m te gen mwens Mwen pa ka raple m Mwen panse onz an Pi plis laj mwen te gen se 11 an. Men apre sa, m plis kwè m te ka nan 9 an oubyen 10 an. Men m pa ka raple. Istwa sa pase yon bon ti tan. Sa vle di sa gen nenpòt 12. Sa gen 12. Istwa sa gen 12 an depi l pase. Bon, mwen toujou chonje l paske dèfwa li konn afekte m. Yeah M panse nou ta sipoze konnen si yon moun abone sou chanèl la nou sipoze konnen tout bagay sa yo de mwen chak tan map bat poum vini avèk video bot e video makiyaj nou video cheve epi map melanje yo avèk ti istwa tou map bat poum fè sa pou nou guys ok an nou kòmanse a video mwen ok janm di nou an ki laj mwen te gen mwen pa raple menm panse se nan laj sa yo m te. M te gen dwa te gen 9 an, 10 an oubyen 11 an. So se nan, se 2 nan laj sa yo. Se 3 laj sa yo m panse mwen te gen paske sa k fè m chonje sa paske m chonje a ki laj mwen te fòme so sa te pase avan m fòme. Se sa k fè m ka di se nan 2 laj sa yo l ka ye. Guys, ou konnen Ayiti, tankou. Ou konnen gen moun ki gen do kay, ki moute sou do kay, yo gen lechèl, yo gen bagay pou yo moute sou do kay, bagay sa yo. But nou menm, nou te gen anpil kouzin mwen, kouzen, nou te, nou te kay grann mwen. Epi, epi, jan kay nou an te fè, nou te rete nan yon anlè, yon kay, yon apatman ki 2 etaj. Men te gon lòt apatman ki te ba nou, nou te konn ap moute travèse, nou ka travèse a goch a dwat nan ap travèse nan apatman sa. Pase te gon yon, kòm si yon fil, ah, m pa ka esplike bagay sa. Yon bagay nan ou just pase pye nou, epi ou sou do kay la. Ou just pase pye nou sou do kay la. Men nou konn fè jounen nou sou do kay la, n ap jwe kat, jwe domino, tout bagay. Like, e pa sèl nou menm, granmoun, matant, Tonton nou tout te ladann. Ahh nou te konn fèl non tout epa timoun like granmoun konn ap fèl epi lè moman vakans menm nou konn tèlman jwe kat, domino, pens sou do kay sa se wololoy e grann mwen konn bat vre konn bat nou m pap di mwen sèl bat konn tire kou dèyè nou pou nou pa ale grann mwen pat janm vle pou n ale men guys On jou, Gran mè fin fon manje, epi nou fin pran, gade, Gran mè di, Gran mè pa vle pou nou ale men nou te, konnen ti moun, nou te tè di, se la pou nou ale. Gran mè di, si yon moun bezwen manje, w ap manje anndan. Sa vle di pa gen afè, nou konn al pran manje a, n al manje sou do kay, epi, ah, bòl la konn rete sou do kay lan, ah, anpil. Epi on jou ki pat jou pam e ki te jou sa mwen pap janm janm jamè bliye pou jis m konnen m toujou chanje istwa sa m gen dwa pa chanje laj lan fiks men men men m toujou chanje istwa sa m toujou li toujou nan tèt mwen paske defwa guys kou a konn ap domine m m pap ba nou manti

Yon jou Oh my goodness Yon jou E pi M sonje M ap travèse pou m al monte sou do kay la E pi pandan m ap travèse M epi Kote nou te rete a, nou te rete tou pre yon mache Ayiti. Sa istwa Ayiti m ap pale nou la a. Nou te rete tou pre yon mache, epi gen yon gwo kamyonèt ki genlè te vin delivre bagay m pa konnen. Epi m ap gade kamyonèt la k ap delivre epi mwen menm m ap travèse. Men move chans ki te pou mwen, mwen al travèse. Mwen panse se sou bout mi an map met pye m pou m moute sou lòt do kay lan. E poutan se te atè mwen al tonbe. Anlè dwa kay mwen di w de kòman de anlè nou konnen map travèse m. Sot depi anlè an anlè an se tonbe atè. Guys Mwen kriye paske lèm chanje bagay sa yo mwen t ka pou di nou kijan m te ye, kijan m te ye, kijan m te ye oh my goodness ah m konnen tout moun gen yon istwa lè yo te piti ki domine yo lè yap panse ki domine yo anpil bon sa m pap janm bliye l. Guys menm kote a se moun kap esplike mwen kisak pase mwen pa konn anyen ankò mwen tou dekonpoze mwen pa konn anyen ankò anlèd okay guys epi atè ou konnen atè a like simaye like se yon mi atè a kote mal tonbe a nan korido sa e nan korido sa vle di m sot tonbe an depi dezyèm etaj la dezyèm etaj la Dezyèm etaj lan atè a. Atè nan korido ki mi an. Guys, mwen dekonpoze, mwen pa konn anyen ankò, m pa chonje anyen ankò. E pi. Se jis se moun k ap di m kisa k pase. Pa konn anyen ankò, m pa t konn moun. M jis pa t konn moun. E pi jis sa. Grann mwen di, pa al moute anlè lè w ka nan. Grann mwen di, nan, nou menm timoun, n ap tonbe, pa moute anlè lè w ka nan, pa moute, pa moute. Grann mwen wè m ap pase, li di, a, n ap moute nou menm, nou sanwont, n ap moute. Grann mwen di nou, pa moute. Jou sa mwen menm se nan kouri m ap kouri pase. Map kou Granma di non pou nou pa moute mwen map nan kouri pou granma M tande yon bri pye ap vini Men sak pase M tande yon bri pye ap vini Epi mwen menm Mwen map kouri pase vit pou Konprann Pou granma pa banm kou Epi se atè a Mal tonbe Koman sa te pase Mwen paka esplike nou Paske m pa t chanje anyen, m pa chanje anyen. Menm kote m fin tonbe a, mwen jis tou pèdi nanm mwen. M pa chanje anyen ankò. M konnen yo te pran m. Grann mwen manyen m, bèt kou an te, kou m te toujou te konsa guys. Kou m, sa si se sou kou a m al tonbe guys. Sou tèt, sou tèt m al tonbe. Ak fwè tèt mwen, dèfwa m pa ka panse, m pa ka, ouf. Dèfwa m ap panse yon bagay la. M fin panse avèl m paka kenbe bagay nan dè fwa kou an konn m pap ba nou manti guys dè fwa m konn rete kou m ap fè mal kou m ap fè mal m jis konn rete konsa epi kou m ap fè mal e kou an konn dè fwa li domine m yè dè fwa l konn domine m li konn fè m mal men Se jis Istwa sa m jis pap janm bliye l epi m pa ka di w mwen vivan se paske Bondye Bondye vle m la toujou ok se pou yon rezon men apre sa guys yon moun sot anlè de kòman jan yo di l lan chanmòt anlè dezyèm dezyèm eta epi tonbe atè sou kou Sou kou, sa vle di sou tèt. Guys, m te fè ane, ane avè kou m konsa. Konsa kou m te rete. Ane, ane, dèz ane avè kou m konsa. Konsa kou m te rete. M pa t ka fè l kons, m pa t ka fè kou m a goch, m pa t ka fè l a dwat. Yon sèl bò l te konn rete. Konsa. Si yon moun ap pale avè m nan, pou m vire se. Hein konsa koum konn rete tout dwat map bara vye koum aah Yup se sak te pase m istwa sa mwen te vin esplike nou istwa guys si mwen wèm kriye paske istwa sa chak lèm li chanje ya m kriye paske I just can't believe kòmsi m paka kwè e mwen menm ki la toujou. Aprè tout sa k pase a, ak fwa m di, si Bondye pa t vle m vivan, m pa t ap vivan. Epi, it's just unbelievable. Kòmsi tout moun, aprè m fin tonbe a, gen moun ki t ap gade mwen, nan di, woy ti pitit sa. Gen moun ki te di, ou konnen Ayisyen. M di w, mwen pa t konn tout bagay sa yo, paske m te tou dekonpoze. Se moun k ap esplike m. Gen moun ki di, ah, ti pitit sa, woy li pa p viv ankò. Gen yon dam ki di, ah. Ti pitit sa pèdi lavi l, li pap viv ankò. Aske mesye sou kou, anlè sa w al tande a, w al tonbe a la a. Ee, tout moun te di, lè moun vin wè m ap mache, malgre sa kou m te toujou yon feyton sèlman. Men men men nan tèt mwen sa m te panse, ou konnen timoun mwen yo, men m te panse kou m ap rete konsa guys. Mwen panse kou m t ap rete konsa. E m konn gen moun ki konn ap fè jwèt avèk sa. Lèm te al lèm te al lekòl elèv ap fè ap di oh elèv konn ap anmède ou konnen timoun ap anmède ap di oy e gade gade koul konnen ap fè ti bagay sa yo men ou konnen lè w timoun bagay sa yo epi timoun nan ap bay sou ou epi ou konnen gen bagay la vre l ap domine w anpil yes l ap domine w ou konnen lè w timoun ou poko gen sa moun sa timoun nan di w lan Li te domi nan menm. Timoun te konn ap ri sou mwen yap di oh koul yon sèl bò koul rete nananana epi yon sèl kou mwen rete tout tan granmè te toujou manyen koum fè jwèt akoum pou kou an te ka bagay sèl sam chanje mwen pa chanje anyen ankò guys M pa ka di w si ki lopital mwen ta ale, m pa ka di w, m jis pa ka esplike gen yon ankò. Se sa sèlman m konnen, m konnen m te tonbe men kote m tonbe a mwen, mwen pa konn moun. M pa konn ki moun ki leve m, m pa konn ki jan yo fè konnen epi ya. Se sa, se istwa sa m te pote pou nou guys. Mwen swete nou enjoy ti video sa. Sa li ye, si w poko abòne a chanèl la, abòne a chanèl la, abòne a chanèl la pou nou ka tande pi bèl lòt istwa ki pase nan lavi m, ki pase nan lavi m mwen ta vle pataje avèk nou guys paske pase nan lavi m mwen ki toujou ap domine m dèfwa mwen gen dwa pa esplike moun sa men yo toujou ap domine m epi